Gen. Ay mimi. Lontan lèl te fèt konn ap fè video a mamouna mamouna te konn dil sa mamouna te konn di masisi m te konn di piga mamouna e manti lap fè sou ti nèg la non epi boom. Ey but mwen menm panse blag li te ye vre wi lèl te konn ap met ti son eh m paka di anyen nan bagay sa. Ohh kounya m gen moun epa vre kounya ou ta pote ekran pou mwen.

Tap.
Oh men sa va bon senti w rèd besti oh wap voye.
Tèks sa pou l fè sou bagay yo lap fè la.
Gad yon koze ou wè de koze.

Non?
Mezanmi tapote ekran pou mwen silvouplè. Janet Tapote. anvi manje w wi Mamouna. E pa di sa nan.
Denika kilè nou pral wè. Oh bon m di w konsa lè w ap vini pou w vin lakay la w genlè panse e jwèt. Ok ou ou ou ok. Tèt ou tèt ou dwat?
Kòman ti tèt mwen dwat la? Eske tèt ou dwat? Koman?
Ou ta fè yon krèy ni ou menm ni ta tijanèt ni mwen menm nou ta fè yon krèy ou ta fè li pou nou voye l di. Bon nou pa renmen fanm bal fè krèy avè nou. Epi ki nou sa Denika m te di m ta pral fè krèy pou ou. Aah m konnen sa tonnè m konnen ou te pa di vit.

Wouuyy nou ta foun krèy nou tou le 3 sa pa yen nou ta fwa nou nou Many Mamouna many. Fwa danse byen wi.

Mwen byen mesi bondye. Kiki, m tande l di konsa ou te pran mari l lè w te sendomeng.
Ana ka wè tè a. Mezanmi antre nan live mwen non vin tapote yon bwa chimè non mezanmi Ana ka wè tè a. Anfwem ebyen m se ti pit la isi a wi gad yon koze ki zen sa.

Non mwen pa konprann.
Koman non li paka pa fè sa bebe. Sa vle di ou pi gwo fanm ko ke kiki? Epa sa mge gade mgeta wè bagay kiki. Ah ou wèl ou renmenl. Oh oh li gon ti bagay a fòm ou konprann men ti masisi. Esk esk li pa la pi gwo ke paw la? Non.

Mezanmi
Yon bèl kò konsa l gen pitit ki tap ki tap Epi kiki kiki li genlè pa al nan spò pou kò a non pitit Non e m konnen m konnen Masi kap pran swen kò m gentan pral nan spò
Kiki gade kiki gade kiki Mezanmi Nan gyèt Humm tèt chaje
Pwoblèm Kounye a kiki Ou konn sa pti piti yap fin avè fi a wi sèm. Ou konnen tèt
Ehe tèt li pa dwat pitit li ka pran chay.
Mezanmi mwen pa non cheri mpa pran chay mwen men mwen menm mpa pran chay mwen menm se ou menm ki pran chay mwen menm non bebe pa fèm bagay konsa tati bebe pa fèm bagay konsa ou tande se ou menm ki pran chay paske sa ou renmen

Sa fè mal. M ka di yon sèl lòt pawòl? Padon wi. Mezanmi! Tapote ekran pou mwen non mezanmi ou wè de koze ou wè ou wè Kèk betiz li pral di. 300 moun kounya nan live mwen m pa konnen sa gen. M pa konnen sa genyen non. 300 moun nan live mwen 300 moun si poze bagay sa bel m gen 300 moun nan live mwen eh oh non gen anpil moun wi 300 moun gen moun ki bezwen 300 moun nan paka jwenn li wi oh non sa pa fè sans paske stupid la iti a se mwen menm sa ki nou pa vle wè a se mwen menm paske m plis bèl pase nou menm Sa ou tande bebe ti masisi. Sa nou sipoze la kisa mwen mwen. Kòm ou paka di mete sou frekans anpil wi tati kiki. Aysè mwen di w konsa kisa w di.
Anyen mama m pa di anyen.